Kòm dabitid nap toujou salye w yon dènye fwa ou byen sa pa depan nan lè wap tande l la m ka di bonswa m ka di bonjou. Nou jwenn Evensy menm ki ta pral kwaze ansanm avèk James pandan James tap pale ansanm avèk sè anben Fedline avèk Vanessa li te parèt li te kanpe nan mitan moun yo tou drèt dibout san l pa di ni bonswa ni bonjou e se konsa tou E li gade medam yo, ebyen Evens li menm ki kanpe tankou yon karateka nan mitan moun yo, ebyen James li te di talè wi medam, ebyen misye te parèt ki te di konsa ke ou te lakay mwen ou pa lakay mwen ankò, epi tou ou te vin nan kay la mwen te ba ou 2 grenn kle men malerezman ou remèt mwen yon grenn kle ou pa banm lòt kle an, sa vle di se kle kay mwen m vin chache nan men w. Ebyen, James li menm ki pa t eseye konprann sa misye di, paske James te gentan avèti misye gen yon grenn kle ki te pèdi lontan sa, men lòt grenn kle a, James te kite l nan pòt la. Ebyen, li di, Wi, m pa lakay ou, m pa wè rezon pou w ap chache m, pou w ap di m te eseye de bagay konsa. Ebyen James li menm tèlman wè misye pa gen anyen pou l di, James mande, Èske w si se sa ke w te vin di? Paske ou jwenn nou twa moun ap pale, san w pa menm konn kisa yo t ap pale, w annik parèt, ou vin kanpe devan, ou vin foure de pye w ladan l, epi kounye a, kòmsi w ap mande m kle, w ap di sa vle di pou m al lakay ou lè ou pa la, hein, sa k pase? Ebyen misye te di wi, m konprann. Paske si ou te vin lakay mwen ou jwenn kle, kounye a ou pran kle lakay mwen, ou pa ban mwen li, sa vle di se yon rezon kounye a pou lè ke m pati, lè ke m pati ou menm pou kapab vini nan kay la, oubyen pou ka vin vòlè bagay mwen, oubyen tou pou kapab vin touye m. E pa vre? Ebyen se sa ki koz lè James di konsa, eske, eske, eske w sou sa? Sa w ap di a la, eske w sur de sa? Ebyen, sè Fedlin li menm ki te di, kòm mwen wè nou antanke de kouzen nou gen yon ti diskisyon ke n ap fè a, ebyen mwen menm mwen prale. Ebyen, James te di, non pa bezwen enkyete w, oke, paske ou wè de moun ap pale, ou pa menm konn ki sa n ap di antre nou, ke w vin kanpe, ou vin pale. Sa vle di, jan w vin pale an la, kòmsi ou vle fè santi kòmsi m se vòlè, m se sesi se lòt, pa vre? Hein? Si se konsa wap pale talè m'akize w la hein Ebyen se konsa ebyen misye te di konsa Sa vle di lè w di wap akize m nan sa vle di vòlè m ye ou wè nonm nan pankad ou wè sesi Ebyen James di menm lè James di li ka avili l ebyen l oblije ale li di ebyen malfèktè ou ye kounya ou pa sèvi avèk Bondye ankò frè m nan Ebyen Preswa li menm ki te nan wout Preswa li menm ki pral gade pou l wè Astroniz ansanm avèk Vanessa kap pale ansanm avèk James E misye li menm ki pa vle. Mesye sa a ki santi James son w pwazon ke l ye pou li, ebyen tout sa yo eseye fè pou yo detwi James lan yo pa kapab, ebyen vwala pou jwenn son anchenman moun lakay ou ki ap kolabore ansanm avèk li sa vle di bagay la li vrèman tris. E m panse Vanessa li menm ki wè tonton l ki di sè li ebyen men tonton nou ebyen yo te di silans ebyen se konsa frè a li menm ki te fon koudèy pou l gade li wè preswa preswa k al dèyè on bout baton pou l ta di timoun yo ale lakay yo deplase te kòm te di nou pa kanpe nan lari a pale ansanm avèk moun medam yo ap fè rebèl e James te di ey poz ou kalme w ou jwenn nou ap pale ou pa konn kisa n ap di epi kounye w parèt pou di yo ale yo pa prale. Enben, se konsa misye li menm k ap di, Se timoun mwen yo ye, m dwe pase yo lòd. Enben, sa vle di, mete nou devan, ale lakay pou mwen, nou pa ka ret kanpe. Enben, Vanessa li menm ki pral fè rebèl, e konsa yo pral pale pou yo di, Enben, ou pa gen dwa sou nou. Enben, se konsa, enben, li di konsa, Men sa ke m t ap pale w lan. Se tonton sa mwen diw. M pa nan kache anyen ditou. Ahh ou pa tap rale bagay la e kòve wap fè anyen paka fè. Ou paka fè anyen. Ebyen li ta pral di Vanessa konsa. Tonton sa w wè la mwen tap diw la. Se tonton sa ki tap touye w la. Se tonton sa ki fè w malad la. Tout wè w wè. Ou malad ou tande vwa kap rele w la, se tonton w kap rele w. M pa nan kache anyen pou misye, enben se Bondye ki di m sa menm pou m di medam yo. Se Bondye k revele m sa. Se misye k fè w malad la menm, se misye k tap rele Astroniz lan. Se manman w ki, se misye ki fè manman nou malad ki pa janm ka jwenn tretman sa. Se misye ki rayi nou. Se misye ki rayi nou depi Ayiti pou afè tè. Se misye k tap fè frè nou yo vini Ayiti, vini Sendomeng, Poul te kapab enben mare yo fè yo fou enben gaspiye yo enben se misye ki vle poul etèn lavi nou se misye ki rayi nou poutèt lajan sa vle di lè lè fanmi nou ap voye lajan pou nou misye gen gwo kè misye pa gen moun ki pou voye ba li se jan de jalouzi sa yo se misye kap detwi nou sa vle di si nou pa pran Bondye oserye nou pa remèt Bondye lavi nou. Kemis ap toujou gen pouvwa sou nou pou l kapab fè nou sa nou vle. Misye pa t janm renmen nou vre, misye pa t janm gen lanmou pou nou. Sa vle di k tout kòb misye t ap pran yo, se pou l ka al mare nou lakay bòkò, pou l kapab fè sa l vle ansanm avè nou, pou l kapab pyetine nou. Misye pa t janm yon bon moun ditou ditou. Sa vle di. Nou dwe ranmase pye nou nan levanjil, ranmase karaktè nou. Jan m di nou an, si nou pa byen detèmine nan levanjil, misye li menm ap pete fyèl nou. Ou konprann? Enben, misye di konsa, Si toutfwa, ou ta renmen yon fanm, se manti ke w ap vin bay sou li, enben si w wè sa, ou pap janm ka renmen ansanm avèk yo, pase nyès mwen yo, m pap dakò yo renmen ansanm avèk ou. Ou konprann? Knbe misye li menm se manti kel tap bay astonis gentan wè tout sa nan misye se manti misye ap bay astonis pa konnen l gon relasyon amourez ansanm avek James sa vle di la misye gentan pwouve ke se manti lap bay ou konprann enben tout sa lap bay la medam yo menm pa kwè enben yo gentan devwale sekrè a yo di e manti wap fè m baw defi manyen medam yo la pou wè si sentespri pap mete dife sou ou la. Enben, lè, lè Asonis rale yon wòch, li di, M'ap pete tèt ou la depi ou ta manke bagay. Enben, li di, Enben, oke, pa gen pwoblèm, w'ap bat mwen nan lari, w'ap bat mwen pou James, w'ap bat mwen pou, pou, pou jenòm ou an, enben, pa gen pwoblèm, enben, li di, ou menase m, enben, se konsa, Preswa li menm pral ale, paske ou konnen, fòk li al bay, ko, akolik li a, fò l'al di, men sa k rive l'. Ebyen li paka rete l oblije ale lage jak ebyen James li te di mwen di nou sa ebyen Bondye te la pou l te louvri je nou pou l te di nou men kisa kap pase nan fanmi an misye pat janm renmen nou vre se misye k fè nou malad se misye k fè Vanessa malad se li k tap fè w malad la tou e se li menm tou ki fè ebyen manman w malad ebyen tout glwa se pou Bondye l ye pa gen anyen depi w responsab ou fè Bondye konfyans Bondye li menm ap louvri zye w ebyen w ap wè ebyen se konsa medam yo te vin sezi ebyen frè James te di m pa vle nou nan pale ansanm avèk li piga nou ensilte li pase li deja tonton nou mwen menm mwen kapab pale ansanm avè l parapò de opsyon ki sou mwen. Men, mwen pa vle nou al nan pale ansanm avèk li, jis pou l pa gon priyorite sou nou, paske, jodi an, kote l fin devwale an la, li pral fè nou plis mal. Sa vle di, nou dwe rete nan anba zèl Bondye. Pa rete deyò a, enben, ret anba zèl Bondye, paske, sinon, l ap pi mal pou nou. Avan, se te yon jan, men kounye a, depi misye vin konnen an, bagay la ka pi grav pou nou. Ebyen, medam yo tèlman sezi, yo pa t janm panse yon bagay konsa, e Astronis li menm ki di, wè tout sa frè a di an, li gen rezon a tout. Wi, manman m te nan goumen ansanm avèk tonton m pou afè tè, e l rayi nou vre pou afè kòb, nou wè sa, se tout tan l ap mande manman m lajan, lajan, lajan, pou afè bòkò. E m tande tou l te di ti frè m yo t ap vini, li ta pral touye bèf. Sa vle di se yon mwayen l t ap fè pou ti mesye yo te kapab vini. Pou l te ka tonbe nan bwè kleren menm jan ansanm avèk pa l yo. Tonton m pa moun! O! Gad jan m sezi mesye m pa janm sezi konsa! Sa vle di tonton m ki gen tout pa sa a e tonton m fè sanblan ke li renmen nou, li toujou ansanm avè nou ap vin lakay la, ann ale fò m al di manman m sa paske bagay sa a m pa ka kenbe li pou kont mwen! Ayayayy! Ebyen frè James li menm ki te gen yon ti randevou pou l ti chapale ansanm avèk frè Watson. Enben, lè yo te chita, youn te fin salye lòt, anben, frè James te di, M pa fin raple non an, non, èske ou kapab di m non an, kòman non an rele? Enben, li te di mwen, Se Watson. Enben, se konsa, enben, frè a li menm, ki te bezwen Watson pou l te kapab fè yon ti pale ansanm avèk li, Paske, e frè a li menm ki fèk vini anndan legliz lan, e li menm tou li se yon mizisyen. E chak mizisyen yo toujou gen yon konpòteman, petèt ki pwòp a yo menm oubyen ki enfliyanse pa yo menm. Egzanp, nou genyen Evens li menm ki vin enfliyanse pa Kelly, ki koz jounen jodi an, Enben Eventi menm son moun ki gentan pèdi, enben paske men li arive nan siyen kontra ansanm avèk dyab sa vle di bagay la li vrèman deranje, enben lè ou wè ou anndan legliz ou pa fè respè w, enben se konsa l tap felisite Watson li menm ki te vini nan yon legliz enben ki jwe, enben ki jwe li pa wè al vin jwe tankou moun kap jwe nan rara. nan nan nan nan nan nan lòt djaz konpa enben li jwe antanke yon moun kap bay glwa pou a letènèl ki moutre ke kap fè yon travay Bondye enòm enben se sa ke frè a li menm li tap esplike li poul te dil felisitasyon e m ta swete ke ou menm ou rete nan ling nan paske le pli souvan yo toujou di tout mizisyen pa kretyen men sa son bagay ke ki diferan. ke mwen menm mwen trouve ke lakay ou paske se pa tout sa moun ap di ki verite paske le plus souvent gen nèg la ki mizisyen vre li pa janm yon kretyen se mizik lap jwe poul fè moun plezi poul kapab fè wè oubyen poul kapab chache fi poul kouche plus fi anndan legliz la men malerezman sa mwen wè lakay ou yo yo pa parèt konpatib ansanm avèk sa ke moun ap di yo e mwen ta swete ke ou menm tou Ou fè plis efò pou rete nan lign Bondye an pou rete moun ke ou ye a ok enben lòt kote nou te jwenn Astronice li menm ki tap pale ansanm avèk manman li ki te di manman l konsa eee malgre ke mwen te gen yon bagay pou m di ou enben Vanessa te sipoze la men ou voye Vanessa al achte yon bagay men kanmenm fòk mwen pale ansanm avèk ou. Mwen vle pale avèk ou jodi an manman a tout kè m a tout mwen menm e mwen ta vle pou w pran sa o serye ebyen jodi an pandan ke mwen menm avèk Astroni e pandan mwen menm ansanm avèk Vanessa nou tap mache ebyen se konsa nou te kontre ansanm avèk frè James e ou konnen mwen toujou pale ansanm avèk li mwen te gen yon bagay ke mwen te toujou ap mande l pou l te fon ti pale mwen. Ebyen, se konsa, nan pale, li te kòmanse pale avèk mwen konsènan de tonton m, kòman tonton m ap fonksyone. E se konsa, mesye a li menm ki te vin revele m yon pakèt bagay mwen te sezi, li fè konprann ke se tonton m ki te fè m Vanessa malad, se tonton m ki fè w malad, e se tonton m ki t ap fè m malad osi, e se tonton m tou ki t ap goumen ansanm avèk ou depi Ayiti pou afè tè. Tonton m rayi nou poutèt byen ke nou genyen. Tonton m pa vle wè nou. Plan tontonm se pou tontonm detwi nou. Tout kòb ou wè tontonm ap pede mandew chak jou vire tounen an, se pou li menm poul ka al marew kabòkò pou pa janm geri pou ka toujou rete la. Sa vle di, tout tande ou tande ti frè nou yo tap pede vini an, se tontonm ki te di ke lap fè timoun yo antre imedyatman. Timoun yo antre, li ta pral fè yo mal, li ta pral mare timoun sa yo ke timoun sa yo pa t ap janm ka retounen ankò, pou timoun sa yo kapab tounen nan bwè kleren pou yo kapab dejwe. Sa vle di, sa frè James di an, mwen wè yon pakèt verite ladan l. M pa konn pale a frè James de afè bay fanmi, kòman frè James fè konnen tout jan de bagay sa yo? Frè James apèn vini nan yon zòn. Frè James gentan konnen tout bagay sa yo depi depi Ayiti sa kap pase lakay nou. Sa vle di tonton m son move moun ke l ye. M pat janm swete sa m desu de li e Sa vle di ou sipoze retire kò w nan kòlèt tonton m. Ou sipoze pran chemen Bondye o serye e konsa Bondye li menm ap fè tout bagay pou ou. Tonton m se kòb lap pran nan men w pou l toujou al anpire bagay la, ogmante kondisyon li. jis pou ka toujou ret atè a, enben pètèt pou l kapab fè nou malad grenn pa grenn, tout sa w wè l ap plede pran kòb al ka bòkò a, se pa anyen serye ke l ap regle vre, se afè pa l ke l ap regle manman. Sa vle di mwen vle ke pou ou ouvè je w, kòm ou konprann ti frè nou ap vini, tonton m pa janm gen kòb, li pa janm chanje rad sou li, li toujou sal, li toujou santi fò, li pa janm konn a kiyès l ap vin rankontre, kiyès k ap vin lakay ou, enben kounye a, Pou tonton mandwa di ke ti frè nou t ap vini. Ou konprann? Enben Watson li menm ki kontinye pale ansanm avèk frè an ki di ke m vrèman felisite sa e paske e dayè mwen konnen ou se yon mizisyen konplè ou jwe tout enstriman yo sa vle di mwen konnen sa w ap fè an mwen mwen di Bondye mèsi tout glwa pou Bondye. E m panse si ou menm tou ou kapab dekouvri pou wè sa ke m ap regle an e m di anmeyy paske ou gon zye Bondye sou ou mwen felisite sa e m rete kwè ke m ap chache pou m rete moun ke m ye a pou m rete nan levanjil pou m pa fè okenn chanjman paske se Bondye se travay Bondye ke n ap fè tout sa k ap fèt se atravè Bondye prezans Bondye dwe ladan li. Ou dwe santi sa w ap fè a Bondye dakò li, enben konsa pou travay la kapab fèt. Paske, travay la, se travay Bondye ke li. M pa p jwe pou tèt mwen, m pa p jwe pou m fè tèt mwen plezi, men n ap fè li nan travay pou nou akonpli misyon nou ke Bondye voye nou vin fè. Watson ki di li tèlman santi li fyè paske li vini anndan legliz pou jan li wè yo akeyi l, pou jan yo akeyi l, pou jan, enben. Li pa t janm swete sa nan legliz lan paske li potko. Ebyen, frè James te di konsa, Nan nenpòt legliz, nan nenpòt asanble ke l ye, depi w parèt se lakay ou. M pa vle lè yon sèvitè, yon sèvant ap di konsa ke m pral vizite yon lòt legliz. Non, ou pa pral vizite yon lòt legliz, ou prale lakay ou. Pase tout asanble se pou Bondye yo ye. Depi w se pitit Bondye, se lakay ou ke w prale. Pa gen afè pou di ke w pral vizite, ou pral lakay, ou pral, ou konprann? Depi se legliz ke w prale, anben se travay Bondye ke w pral fè, se yon sèl misyon, se lakay Bondye ke w prale, se lakay ou, pa gen afè de sa ditou ditou. Enben se konsa li tap di pou frè a ba li kèk nòt paske li konnen, li jwe tout enstriman yo, enben sa vle di se konsa ki genyen yon maryaj antre. 2 sèvitè Bondye, sa vle di nou wè kòman lè moun yo familyarize yo, kòman bagay lan li bèl, kòman gen yon antant, èske w konprann? Èske w panse Evens li menm kapab vin chita pou souri avèk frè James konsa? Non, paske nèg yo gentan nan, yo pa nan menm kan, yo gentan enfliyanse pa lòt moun, ou konprann sa m di w lan? Ebyen. Depi ke maryaj lan fèt anndan yon legliz ant sèvitè a sèvitè, sèvant a sèvant, sa vle di n ap twouve ke se pi bèl espas kote, se pi bèl andwa ki genyen pou viv. Se nan chemen ke Bondye li menm li kreye pou nou an pou nou kapab swiv. Sa vle di, y ap felisite, y ap di ke m renmen fason ke w jwe a. Sa vle di, pa gen anyen ki difisil vre, se aprantisaj ke l ye. E pafwa depi w mete prezans Bondye, ou ka toujou wè w ap jwe legliz lan e konsa gen yon nòt ki moute, w ap byen adore, w ap byen pase, enben se konsa aprè ou ka toujou di kèt èske se mwen k t ap jwe a? Èske se mwen? E konsa tou depi w fè Bondye konfyans Bondye ap montre w tout bagay. Enben, enben, Alicia ki te di pitit fi m, ou kwè ke frè a, ti frè m ta fè m yon bagay konsa pou jan m fè l konfyans sa a? Pou jan ke m konte sou li sa a, eh, se Preswa ki tout pou mwen, sa vle di nan moman an la, si gon moun ki prezante, ki reprezante Bondye pou mwen, se Preswa ke l ye, se li k ap regle tout afè m, se li k ap monte desann pou mwen. Epi pou se li menm ankò ki ta fè m jan de sitiyasyon sa a, eh, m likid avèk Preswa, m pa gen anyen, m sere li. M pale avèk Preswa. E nan sa w ap di sa yo, mwen wè ke sa w ap di yo pa manti. Paske Preswa li menm te nan goumen ansanm avè m pou afè tè. Depi an Ayiti l t ap goumen avè m pou tè vre. Paske nou menm, tè mwen genyen yo se tè pa m ke yo ye. Paske Preswa genyen fanmi pa l mwen genyen fanmi pa m. Hein? E Preswa gen pitit mwen gen pitit. Eske poukisa Preswa li menm nan dechire ansanm avè m pou tè sa la a? Hein? Ebyen fòm jwenn avèk preswa poum di preswa ke si se pou tè yo ke lap fèm sa vò mye ke li mèt gerim ebyen li mèt pran tout tè yo paske mwen menm pa bezwen anyen em pa wè pou ki rezon ke preswa li menm metem chita metem kouche tout on jounen pou tèt byen la tè e sesi si ou gen pitit se vann mwen te konn vann se ti ti komès mwen ki fè ti moun yo pati. Ebyen jounen jodi an, preswa pa gen oken rezon pou preswa ap rayi m poutèt pitit mwen ki lotbò, k ap voye ti kòb ban mwen. E sesi, Asonis di sa ki pi di an, chak lè ti mesye yo voye kòb, tonton m toujou vin la, li bwote diri, li bwote espageti, li bwote lwil, li pran magi, li pran tout bagay nèt, sa vle di nou pa gen anyen ke nou kache tonton m. E tonton m montre nou ke si li kapab fè tout sa yo, Tonton m pa sipoze vin isi a ankò paske Tonton m gendwa pwazonnen nou nan manje, li ka met yon bagay nan dlo pou nou e pandan n ap trimès e nan espas la li ka fè nou mal paske si nou pa t janm konnen sa yo de Tonton m enben Tonton m te ka fini avè nou la grenn pa grenn san nou menm nou pa t okouran sa vle di pa gen pran tan Tonton m ou sipoze kanpe sou li depi jodi an la. Ou sipoze retire kòw nan kòlèt tonton m, ou dwe pran Bondye kòm sovè pèsonèl ou, e mwen menm se priye map priye, se rezon sa ke m te diw ke pa bay tonton m kòb poul al fè maji pou ou, e m te di tonton m pa pran anyen ditou poul te fè anyen pou ou, paske mwen te twouve ke tonton m se simagri kel tap fè. Depi tann dat ke w malad la manman, depi tann dat ke w malad, ou pa janm fè anyen, e gade pou wè, Vanessa li menm, ki te fin malad, mwen fè frè James priye pou mwen, e dènye mwa, li ta pral pran maladi a ankò, gras a Dye, enben frè James te nan mezon an, Frè James te di kou sa a p ap pase, e frè James te depoze men l sou Vanessa, e efektivman, men Vanessa sou de pye li, Bondye rekipere li. Sa vle di, Manman, mwen rete kwè, si tout fwa, ou remèt Bondye lavi w, ou asepte Bondye, e vye beki sa yo m garanti w ke w ap mete yo atè, e w ap mache nan non Letènèl, e ponyèt ou ap lib pou libere l. Paske Bondye li menm, lè l fè yon mirak pou ou, li pa mande w lajan, li pa mande w touche anyen ditou, ou sèlman genyen pou. Remèt nanm ou avèk Li. Ou rekonèt Li se Papa a. Li se Sovè pèsonèl ou. Li se Kreyatè ou. Sa vle di, ou pa gen okenn lòt vye dye pou w al adore, paske tann dat ke w kouche la manman, tann dat tonton m ap boule kòb, boule maji pou ou, sa vle di ou menm ou ta sipoze gentan mache pou nan tout aktivite ou. Sa vle di, tonton m li menm li met nan tèt li, le jou ou geri, Ou nan tout aktivite w, w ap kapab fè komès, w ap kapab. Enben, lè sa a, nou tout ap byen pase. Gade kòman n ap soufri, n ap mal manje, n ap fè sesi, e ou toujou jwenn kòb pou bay tonton m al gaspiye. Men tonton m s on moun ki san konsyans, ki pa gen kè ditou. Sa vle di manman, opsyon an, se retire tonton m nan kòlèt ou. Enben, li asepte, li di wi. Enben, li pral retire tonton an nan kòlèt li e l ap remèt Bondye lavi li. Lòt kote nou ta pral jwenn gon asanble ki reyini, kote nou jwenn Alfonso, nou jwenn enben Watson, nou jwenn e sè Wismada, Junica, nou jwenn Vanessa, nou jwenn Eduardo e nou jwenn James. Enben se la yo ta pral fè konnen ke yo kite James atè, machin nan ale kite li paske mesye a pa fè volonte Bondye, yo mete l deyò nan gwoup la. E yon grenn sòlda ki tonbe, enben si n ap remake, gen nenpòt 3 sòlda ki ranplase l. Tout glwa se pou Bondye. Sa vle di, lakay Bondye se pa yon kote ki janm manke moun. Si jodi a, enben gade bèl moun, gade moun ki gen tan reyini, James te kapab prezan tou, Ti Lili te kapab prezan tou. Men, Se la pou yo moutre w ke depi ke Bondye, enben, wè ke ou pap fè travay li, y ap fè yon jan y ap rejte w kanmenm. Paske wòl ou sou latè, se vin travay pou Leseyè a, travay pou rekipere nanm ki vle pèdi yo, travay pou. Chase tout move zè ki nan zòn, ki nan kot ou rete yo. Ou konprann? Enben se konsa, enben frè a li menm ki pale, li fin pale e nou swete ke li pral prezante moun sa yo grenn pa grenn paske se yon nouvèl fanmi ki kreye ansanm avèk, enben, Alfonso e Eduardo ke ki dakò pou gwoup sa te kreye ki se Le Combattant pour Christ. Sa vle di se pou Kris ke yap konbat. Enben se konsa nap gade sè Fedeline enben ki bel e byen prezan pami moun yo. E sè sa pa janm ka chanje non l byen non. Nou pral wè Vanessa li menm, sa vle di nou pral konnen kiyès ke medam sa yo ye avèk tout Watson paske moun sa yo de nouvo enben se sa yo pral di ke Bondye pa janm manke moun. Fè erè jodi an, demen Bondye ap voye lòt moun ranplase w. On grenn ale e n ap jwenn plizyè. Enben si nou ta di se 2 moun ki t ale Ti Lili ansanm avèk li, enben se konsa n ap gade n ap wè gen 2 moun. 2 lòt moun, 3 lòt moun ki gentan vini. Yo di bat on bravo pou tèt yo, epi bat on bravo pou frè Watson avèk Astroniz epi Vanessa li menm ki akonpanye avèk sè li. Yo pral fè yo kanpe pou yo kapab prezante yo, pou yo kapab di, eben, se konsa frè James di ke. Moun sa yo, se moun yo ke mwen menm, mwen asire m ke Bondye gen zye sou li. Bondye dakò pou yo nan konbatan pou Kris, Bondye wè ke moun sa yo, yo vle fè levanjil, e mwen goumen ansanm avèk yo anpil, sitou pou sè Astronise, ke fanmi li menm ki ap pèsekite pa men pwòp. Jan pwovèb la di, rat kap rat kay kap manje pat pay kay ok sa vle di ke enben yo dakò moun sa yo yo swete yo byen vini anndan konbatan pou kris enben moun sa yo yo menm se yo menm kap mete plezi la enben se konsa ke yo pral kòmanse asanble a pou tout moun kapab prezante tèt yo fon ti pale ehe Sa vle di, yo di Vanessa li menm ki asepte. Men, frè James di pa gen pwoblèm, n ap fè yon ti pale sou sa an prive, paske fòk yo bay tout prensip gwoup la, enben pou Vanessa pa annik rete se paske l te manke mouri an, pou l annik vini pou l panse se sou blòf ke l ye. Sa vle di, s on fòmasyon ki ap fèt la, s on ansèyman ki pral fèt la, ou konprann? Sa vle di la, nou panse ke, enben, se Astroniz ki di, li fyè, li santi l alèz pou li menm pou l kapab pami tout sèvitè, tout sèvant de Dye sa yo, enben, li di li byen kontan, li swete tèt li ankò byenvini nan bèl fanmi sa a, kote ke nou jèn Alphonso, Nou jwenn tout moun, nan ou konprann, sa vle di son bèl bagay ke li ye lè pitit Bondye reyini ansanm yo pral fè yon sèl, yon chèn solidarite pou yo priye ansanm pou yo chache yon solisyon pou enben Astroniz li menm ki pral mete konfyans li la plis enben kounya li gon garanti la anplis enben pou li kapab priye e pètèt pou manman li menm kapab jete beki a pou manman l kapab kanpe. Yo ba yon aplodisman pou li, ebyen pou li menm pou li kapab fon ti chita, ou konprann, ebyen se konsa bagay la ye la, ebyen moun yo ki pral chita, epi apre pou yo konnen kòman yo pral ajoute fwa yo ansanm, adisyone fwa yo ansanm, ebyen frè Watson li menm, ebyen yo konnen ki ap bay kòd anndan legliz lan, men kanmenm. Li nouvo menm jan avèk 2 medam yo. De lòt kote nou te jwenn Preswa li menm ki vin kote Alicia. Li toutan kouri. Li toujou vini men li di, vini mwen vin kote w la paske m pa gen tan, m pa gen tan. Enben li di konsa ban m di w yon bagay Alicia. Sa vle di timoun sa yo la ou pa ka dirije yo ankò, ou kite se yo k ap gouvène w pa vre? Poukisa li di si se sa? Se paske l mande pou medam yo, yo di medam yo ale legliz. Anben preswa li menm ki dedouble li di konsa, Toutotan ke medam sa yo prale legliz ou pa p janm kapab geri. Paske kisa l ye? Men, preswa li menm pa dakò pou medam yo ale legliz e l santi depi la medam yo ale legliz, sa vle di ke li menm li an feblès. Manman di, Ban m di w yon bagay, hein. Sa vle di pou ti moun yo se chemen legliz ke yo pran o mwen ke yo ta kontan, sa vle di kounya ou menm ou fache ou estomake, sa vle di ou pa vle yo ale legliz preswa ki kote ou vle yo ale nan disko, nan bonbòch pou yale pa vre? Enpi kounya se sa l ta pral di yo tou, li di kounya banm di w yon pawòl, pou jan m fè w konfyans la a, m fè w konfyans, epi kounya se ou menm ankò kap fè m mal, Se ou menm! Enben li di konsa pou frè James e deklare medam yo, li di medam yo, se ou menm kap fè mabi, se ou menm kap fè tout timoun sa yo, ou konprann, sa vle di, li menm kounye a li toumante, li di, si son bagay wap di m, pale dwat, pa vin chemen kwochi ansanm avèk mwen. Sa vle di, si timoun yo di w yon bagay, Pale dwat. Enben, li di, Pou jan m fè w konfyans, Preswa. Antanke ti frè, m pa gen anyen m kache w. Ou wi ke m konnen si se pou vye tè, ou gen pwoblèm ansanm avèk mwen. Sa vle di mwen menm, m pa t janm swete ke ou menm tou, ou te kapab fè m yon bagay. Men se la, depi lè li di ke Astroniz di m yon bagay, mwen ta vle ke pou ban m verite. Depi lè sa, misye gen tan sispèk. Depi lè sa, li gen tan sispèk. Li di, sa vle di, se ou menm k ap fè m tout sa w ap fè m la a, preswa. Ou gen kouraj, se ou k ap fè m tout sa w ap fè m la a. Se ou k ap fè Vanessa malad la. Se ou menm ki t ap fè Astroniz malad la, preswa. Hein Preswa gen problem Preswa gen problem Sa vle di pou wa fè tè an deyò pou wa fèm sa E ou te menm di ke Wa fè ti moun yo vin isi Pandan se ton pa janm gon goud ou pa janm gon en E pou ta pral vann bèf Pou fè ti moun yo vin isi pou fè fèt pou yo Preswa Eske ou konprann nan ki eta ou mechan Preswa Sa vle di ki sa m fè w ki sa m gen ansanm avè w en Preswa. Sa vle di, madanm nan li menm ki ap degaje konsyans li la pou l di ke l pa pou jan l fè Preswa konfyans, pou se konsa Preswa li menm ap aji ansanm avè l. Preswa obeyi tankou yon ti bebe wi mezanmi. Preswa obeyi tankou yon ti bebe, Preswa sezi l pa t konnen si bagay la t ap rive nan bouch manman an. Hein? Sa vle di antanke sè ou preswa pou se ou menm ki chwazi fè tout jan de aksyon sa yo, en poutèt kisa se lanbisyon wi, lanbisyon poutèt tè avèk timoun yo ki lòt bò a. Sa vle di, madanm nan di m pat janm espere yon bagay konsa lakay ou non preswa. Sa vle di ou menm ki chita wap fèm tout jan de bagay sa yo, en m bezwen konnen èske se vre oubyen èske se manti, di m byen preswa. M ta vle tande yon bagay nan bouch ou Preswa Hein Di m se pa vre non Preswa Hein Pou jan m fè w konfyans se mwen k ap ba w kòb pou w al k ap ba w kòb pou w fè tout bagay e se ou menm ankò k ap fè m tout jan sa yo. Frè Watson pa nan twòp prezantasyon. Jan frè James te di l la, non pa m se frè Watson. Ebyen mwen kontan jodi a pou m pami nou, ebyen pou nou mete tèt nou ansanm pou nou kapab diskite oubyen fè lapawòl de Dye mache. Ebyen l te chita, ebyen yo te bat yon ponyen bravo pou li, ebyen James li menm ki te di bon, jan mwen di nou an se sa mwen toujou ap di li, Bondye, lakay Bondye pa janm manke prezans moun. Sa vle di, gen moun k ap fè neglijans, gen moun ki pa vle vini, pandansetan gen moun ki swaf Bondye. Ebyen jodi an m ap parèt trè brèf ansanm avèk nou, mwen vle fè yon ti pale konsènan de prezans Bondye. Kòmsi mwen vle gen moun la mwen ki vle pèdi prezans Bondye. Prezans Bondye a li dwe nan ou. Sa vle di nenpòt kote ke ou pase ou dwe santi ke gon sèvitè Bondye ki la. Sa vle di depi ou gen prezans Bondye sou ou sa vle di ou prè pou an kominikasyon avèk nenpòt lòt sèvitè Bondye. Imedyatman gen 10 moun yon kote ou menm si w son sèvitè Bondye ou dwe gon zye Ou dwe gen yon panse, ou dwe gen yon imajinasyon pou w wè ke genyen 5 a 6, 7, 8 moun oubyen si tou le 10 se sèvitè Bondye ke yo ye. Sa vle di, ou ka toujou yon moun abiye an tèm de sèvitè Bondye, pandan se tan, moun sa a gen yon espri envizib ki nan li. Ou wè moun nan parèt vizib, men l gen yon espri envizib ki anndan li. Sa vle di se sa mwen vle fè nou santi, se pa se pa lè ke ou chita bò kote yon pastè, ou chita bò kote yon lòt kretyen parèy ou pou w santi ke gen prezans Bondye la. Non, prezans Bondye li dwe parèt, li dwe epanouyi nan ou. Sa vle di nenpòt kote ke w ye, ke tout moun li menm ap wè w di kèt. Mesye sa a son sèvitè Bondye. Mesye sa a son pastè ke l ye. Mesye sa a son dyak ke l ye. Mesye sa a, sa vle di li gen de e de espri ki akonpanye li. Sa vle di, prezans Bondye, se pa panse w al chita anndan yon legliz pou w di, Bon, m la, m nan mitan moun yo, m genyen prezans Bondye sou mwen. Men non, Se pa sa, sa n se fè pa. Sa vle di, bagay lan, se rete pou gen yon relasyon entim, jan m toujou di l lan. Lè gen yon bagay ki ap pase, Bondye ap toujou revele ou. Enben, se konsa li di moun yo, leve men nou anlè pou nou adore Kris la, pou nou bay Kris la tout glwa ke li merite. Pa gen anyen ke l pa ka fè. Enben, se konsa nou wè, pandan chèn de priyè sa li kòmanse a, Enben, pandan ke moun yo bagay la, men si n'ap remake, n'ap wè Sentespri kòmanse anvayi anndan an. Enben, sa vle di, Sentespri gentan wè ke depi Bondye wè pitit li yo reyini yon kote pou fè yon adorasyon, pou fè yon priyè, enben li menm tou, li gentan ap simaye anndan an, l'ap voye tout zanj li yo vin akonpanye yo, paske lè yo pral ranpli, gen bagay ki pral sòti. Gen chèn ki pral kase, gen montay k ap dekole, gen anpil wòch k ap woule, gen anpil kalbas ki pral kraze, gen anpil boutèy ki pral eklate, gen beki k pral depoze, gen lang ki te lou k pral vin lejè. Sa vle di gen anpil bagay ki pral fèt. Gen maladi k ap kouri kite kò moun yo. Sa vle di gen anpil bagay ki pral fèt nan moman sa yo. Wi. Depi ou ajoute fwa ou, depi Sentespri an la, ou menm ki te gen yon maladi sou ou, ou menm ki te vini nan bagay la avèk yon pwoblèm, enben, nou rete kwè ke ou pa prale ansanm avèk li, e, maladi sa a, Bondye ap tou chase li, ou ap geri ou geri nèt, e lè ou fin geri, ou pa gen yon kote ke ou pral peye, ou pa gen yon kote ke ou gen yon anvlòp ou pral remèt, ou pa gen yon kote ke yo pral di ou men tan kòb pou bay, wi ou ka toujou di ke. Pou sa Bondye fè pou mwen nan lavi m, pou sa l regle pou mwen, mwen ka toujou fè yon ofrann nan non Letènèl, nan non ke maladi m nan ke l geri pou mwen an. Men pa gen okenn kote nan Bib lan ke yo di ke yon sèvitè, yon pastè fin geri w pou w gon kòb ke w pral peye. Non. Lakay Bondye, yo pa achte gerizon. Yo pa achte gerizon. Se gratis ke l ye. Tout bagay ki lakay Letènèl yo gratis. Se ou menm ki pou fè volonte ou, se ou menm ki pou resevwa, enben beni nanm ou. E se sa, lè ou ale legliz, pran sa o serye. Se pa lè w legliz lan, pou w ap pran telefòn ou, pou nan w lòt bagay ki diferan. Fòk ou tande prèch yo, fò w tande pawòl la. Se pa lè ke tout moun ap bat bravo, se lè sa ou menm ou pantan ou di amèn, amèn, amèn, amèn. Ou di amèn plis ke lòt moun ki t ap pran swen pou yo tande mesaj la. Ke ou menm ou ta pokipe afè pa ou. Sa vle di, levanjil la se pa konsa ke l ye. Pawòl de Dye an se pa konsa li previ, li prevni nan ou. Se pa konsa li te prevwa. Enben, sa vle di ke mete ou a la dispozisyon pou kapab priye, pou kapab adore paske jan ke yo di l, pa genyen de de Bondye. Gen yon sèl Bondye, gen yon sèl Jezi Kris de Nazarèt. Pa gen de. Gen yon sèl, sa vle di mete w a la dispozisyon pou kapab rete nan pye Granmèt la. Enben konsa tout bagay va mache pou Watson li menm m kab bay kòd, enben konsa moun yo yo menm ki kòmanse, sa vle di nou konnen wè lè adorasyon yo, avan moun yo ranpli, sa vle di bagay yo vini ti pa ti pa, jodi an se konsa asanble a li menm reyini e m panse tou Astonis di menm ki la, prezans li ki la, se kòmsi se manman l ki te la osi, sa vle di m panse trè byento la manman l gen pou l jwenn yon solisyon kanmenm, manman l gen pou l kanpe sou pye l e Preswa li menm gen pou l wè ke manman l jete beki sa a. An? Pase kote l gentan gen de prezans ki vin prezante pou li, ki se Vanessa ansanm avèk Astonize e asireman yo pral priye anpil pou manman an e konsa tou manman li menm ke Bondye li menm ap fè yon byenfè nan lavi li kote ke li pa ka pa kite beki sa atè enben se sa map di nou volim nan ap ogmante enben nou wè Alfonso la li menm ki kòmanse sa vle di enben prezans Bondye kòmanse akonpanye moun yo e tout moun kòmanse nan transfòmasyon la. Kote ke priyè a pral pran chè, adorasyon an pral pran chè, ebyen si w se sa ou se sa, si w pa sa rale kò w, ebyen se la nou pral gade Preswa li menm ki lakay dam nan, kap bay dam nan manti, kap di ke l pa fè anyen, li pa fè sesi, ebyen li fè konprann si tout fwa yap akize l de tout bagay sa yo, Yo vle fè l santi se li menm ki pa bon moun, enben l fè konprann li pral lave men l nan dosye a, enben li pa reprezante kòm yon ti frè ankò, li pa gen sè, enben li pa nan batay, li pap janm met pye l nan lakou nan kay sa ankò. Sa vle di tout sa yo se bobin w ap bay. Tout se bobin w ap bay, ou konn sa w fè apreswa. Se ou menm ki fè bagay lan vre. E w ale pou te pike Vanessa paske li pa vle di se. Dyab ki geril, wi se Bondye ki geril men poutèt sa ou te gentan al fè reyinyon ankò pou tal pikel, enben si frè James pat la sa vle di ou tap pike Vanessa ou tap met dlo nan je manman an, epi gad jan ou fè figi ou sèch hein pou vin plenyen pou di wi se pa vre se pa sesi se pa sel bo se moute yap moute tèt ti medam yo se sesi kounya enben sak pase eske James se moun peyi ou li ye kote James te ye Men kounya se a di vini pou nou pale Fò kapab banm verite pou dim si se vre Vini chita pou nou kapab pale Enben li di mwen pap janm mete pyem isi a ankò Pa konsiderem kòm ti frè w m pa gen ti frè M pa rekonèt ou apre de jodi Pa janm pale avè m ditou ankò Sa vle di preswa li menm pa l ap janm ka bay verite a. Paske tout se blof meni mouchwa rouj bout bagay bout kòd jezi se lòt bò kisa w ye preswa hein enben preswa li menm ki lage cha batay la kòmanse batay la kòmanse sa vle di la nou pral jwenn eee amen. Se la batay la kòmanse, enben se la a nou panse ke preswa ou pèdi batay a tout akolik ou yo, enben kounya la nou pral jwenn ke adorasyon an li menm se kounya li pral kòmanse, se kounya ki pral gen bagay, ki pral gen bagay, enben sè Astroniz ajoute fwa w, sè Vanessa mete lafwa w atè, enben konsa pou Bondye kapab touche moun lakay ou, enben se la a nou wè Djonika li menm, nou wè Wizmada, nou wè.

Ebyen konsa janm te di nou talè a, chèn pral pete, boutèy pral kraze, kalbas pral kraze, wòch pral woule, ou konprann, ti bout kòd yo pral kòmanse pouri, sak pral kase pral kase, elastik pral kase, sa vle di se konsa la, ebyen depi ou wè bagay la wou yo la, sa vle di tout vye espri, tout sa ke ou te genyen, ou vin avèk maladi, tout sa ke ou genyen yo, ebyen m panse la, se mete lafwa ou atè, ebyen tout bagay va rezoud, Bondye li menm. li pap pèdi batay, se enmi an li menm ki pou pèdi batay an, ou konprann? Ayayay, sè Djounie ka tout moun nèt, enben Watson li menm kap mete enbe kòd atè la, lè m pale de kòd nou wè son gita ki nan men li lap mete, enben Alphonso li menm ki ap mete bagay atè, enben se konsa bagay la ye la frè James, Edwaldo. Ebyen si nap remake tout moun la o pwisans, tout moun la ap adore, tout moun ap mete bagay atè, tout moun nan beni, se konsa tout moun si w gon maladi priye pou li, tout sa w genyen la priye pou li, jan w vini w pa ka ale konsa, si w te kite yon malad kouche ebyen espere lè w rive lakay ou avèk adorasyon sa a ke nou panse lè nou rive nou kapab jwenn gen mirak ki fèt. Astronise priye pou manman w plis. Vanessa priye pou mwen mon plus ebyen sè Edualdo li menm priye priye priye paske nou konnen ebyen gen anpil bagay ebyen ki pou devwale ebyen mechan yo espri envizib sa yo li manipile moun janl vle ebyen James li menm ki ranpli li menm ayayay James li menm ki ranpli ebyen mete bagay atè Edualdo li menm

So ou pa bezwen mizik depi Bondye ba ou de pla men an ou kapab fè pwòp sonorizasyon pa ou an ebyen se konsa wap santi ou alèz nan le Senyè a wap santi ou alèz nan sa wap fè a ou konprann e tout moun la nèt se konsa ebyen bagay la ye la mezanmi tout moun ap adore ebyen nan moman sa nou santi gon mirak ki pral fèt nou santi gon bagay ki pral fèt. Menm lè se pa anndan an, men nan zòn nan kanmenm, lakay Astroniz li ka posib, lakay Astroniz li ka posib, lakay yon lòt moun li ka posib, paske sa k fè m di Astroniz paske Astroniz manman l malad, manman l atè, e deja manman l li menm ki te deja kwè nan Tonton an ki se Preswa, anben Tonton an li menm ki trayi konfyans, anben sekrè a devwale. Yo vin konnen tout bagay depre swa, enben nou pa konnen ki sa yo pral fè. Enben, yo pral met tèt yo ansanm. Bondye ap pete fyèl yo. Bondye ap pete fyèl yo. Yo pap kapab non. Paske la nou pral gen Steve, nou pral gen Preswa, nou pral gen Kelly, nou pral gen Evans, e an menm tan nou pral gen Ayana, nou pral gen moun sa yo, enben ki nan lòt kan an.

Kanpe ki jete beki an ke ki nan aktivite li. Jan Bondye fè l pou Vanessa e jan Bondye te fè l pou ou, sa vle di mete nan tèt ou li kapab fèt pou manman w menm lè manman w sou enkredil. Ayayay, leve vwa nou, leve vwa nou, leve vwa nou, leve vwa nou, leve vwa nou. Ebyen, lòt kote yo mezanmi nou te jwenn se Edwaldo, ebyen ki te nan telefòn ki t ap pale mezanmi. Pandan ke li tap pale enben kiyès nou konnen ki pral ateri lakay li se Kelly Kelly a li menm li tankou yon dlo li pran fòm ke ou ta vle an enben gade jan misye ye kiyès ki ta di misye nan djab jan misye ye la kiyès ki ta dil nan djab enben pastè li menm ki nan yon telefòn e Evens li menm ki te gentan akonpanye avèk mesye sa jan James te di. Enben, misye t al dòmi lakay Vincent pou l te kapab tiye l. E Jezi, li te gentan pran mòt pou l te moute pou l te ka touye. Sa vle di, se konsa, enben, James li menm te gentan rakonte pastè tout jan de istwa sa yo de misye. Enben, vwala, kounye a misye pa fè ni de ni dwa, gade fòm ke l pran, gade kòman l abiye pou l ale kapab kay pastè pou l al twonpe. Rèv misye se wè ke li moute sou chè l ap priye, l ap adore oubyen tou pou l jere plas nan legliz la malgre yo mete l deyò epi ayayayy ebyen n ale nou kite w nan pote nan pote plis esplikasyon pou ou.